Hey guys, bonjour, bonsoir, hola, buenas tardes, se ti zanmi nou Adeline ki toujou avèk nou, jodi an ki retounen bak avèk yon nivo video pou nou. Video jodi a se jis yon ti tèt prank ok guys m pa fasil fè sa m pa konn fè sa e apa l te moun k ap viv avè m ara oubyen moun ki pwòch pwòch pwòch de mwen anpil anpil m konn mande prete kòb m pa fasil fè sa jodi a m pral rele kèk zanmi m pou m mande yo prete lajan pou m wè ki reyaksyon yo. Pou mwen si m te nan yon pwoblèm, si m te nan yon difikilte, kiyès ki t ap mete m deyò? Ok guys! Ann ale, m pral fè yon apèl pou m mande prete lajan.

Se jis yon ti panik pat gen anyen guys ok Aah nou te gentan wè ti ta deja m pral wè ki yès si m nan pwoblèm ki ka sipòte m ok guys.

Bueno li pa gen problem baz m espere ou pasel byen kolòn pòte w byen mèsi
ke chè
Moun chili yo tou wi aah kote sou yo wap konn jòj Anmweyy humm gadon ti tèt problem li ka pa genyen vre ok nou pa oblije bay moun nan E kouri sou moun nan bay moun nan tò bagay di e genyen li genyen li pa ba ou e ti san egoyis sa fòk nou retire sa nan san nou li ka genyen li ka pa genyen e granmoun li ye ok guys m oblije konprann li ay non lòt
alo baz sak gen la.

E m poko m poko gen kòb, se pou 5 y ap peye m. M te jis rele w pou m wè si w te ka bay baz ou yon bakòp baz. Kòman w ka jere m nan moman an? Sa pa pwoblèm non, sa pa pwoblèm. Konbyen w ap bezwen konsa? 200 mil peso.
200 mil peso. Kilè w ap bezwen l la? O, l te gendwa kounye a menm. Kon lè ne rele yo rele m, yo di m an malad.
Ebyen ou poko m te ka fè m mwen? Mh.

Hihihihi Wap byen pase wi timoun Eeyy wè tout sa w pèdi pou youn wap jwenn li nan lòt Wè si m te di se espre lòt moun nan te fèk fè l pat banm kòb la petèt m te gendwa pat jwenn li Banm banm kontinye rele toujou pou mwen lèm nan pwoblèm kiyès kap ka sipòte m guys ok.

Moun sa genlè konnen m pral mande l prete lajan l apre apèl la. Alo, bonswa. Bonswa. Ak gen la kolon? Nan fòm mwen, mwen la nan sud. Kòman sa e menm? Moun pa tande moun non, Rig. M pa konn sa k fè sa vre non, ou konnen pwoblèm tan. Ayy tèt chaje eskize mwen pou apèl la paske ou konnen moun pa rive sou moun konsa men m tèlman gon pwoblèm ki di la baz m gen mpe e lekòl mwen e m pat verifye imèl mwen m pat kwè si yo tap voye bòlèt la pou mwen se apèn mwen wèl la epi m gen egzamen lendi si Dye vle m bare wi kijan w ka fè w ka sipòte baz ou nan moman la.

Eeh non nou pap gen pwoblèm men pita nèt paske kounya la ou konnen m vrèman yon ti jan okipe kont jodi dimanch gen anpil bagay pou m regle aprè sa map ka rele w big mèsi anpil wi kolòn Alright ok cheri 150 mil? Padon? 150 mil? Wi 150 mil peso Tcha dakò pa gen pwoblèm Dakò kolòn tchaw. Mèsi cheri ou menm tou. Hahaay 2. 450 mil peso. Apre yon mwen sel gason m ap rele a. Kounye a m pral rele fi. May rele Samy. Wi, wi. Apre, ay ti moun. Gadon biznis.

Ok mèsi.
Li sove! Aweyy! Pa gentan mande l kòb la timoun, li di m li okipe. Ok, se pa grav. M'al chèche yon lòt moun pou m mande lajan. Madanm sa menm. Kat mta mande l yon kob. Dit la verite sil gen lap banm ok lap banm wi depil genyenl lap banm wi Dit la verite guys, moun sa m pral rele a depi li gen kob la lap banm, ok. Se l toujou banm, m konnen. Al pase maesha sa medam yo.

Haa e gen ou men fò ta depozel pou mwen wi. Kounya?
Li met kounya li met pita.
Ou menm nan kò wap voye hot la. Ou gen la e problem. Kot souni? Ebon li la. Pasem ni.
Lap domi? Mwen renmen cheri doudou m nan koman w ye? Waw menm jan m tap panse avè w la cheri paske m gen sipriz pou ou. Wi.

Ayy guys resere nou enjoy ti tèt prank sa gade janm byen pase ma konwen map banm 100 mil m gen 2 zanmim yonn ap banm 200 mil m di pi fèy fè 300 mil guys wè de bèl gade fè la sim te gen nesesite sim te ba e pa sim te gen nesesite non sim tap mande pou ete wè m tap jwenn ok mwen espere nou Enjoy nou a ti tèt prank sa men m pa konn lè moun yo wè ti tèt prank lan kòman yap reyaji paske yo pat konnen like pataje kòmante abòne ok guys se ti zanmi nou Adeline ki te Avèk nou mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen mwen renmen nou anpil a tout nivo abòne m ak tout ansyen abòne m yo mwen gen yon lanmou ki ra pou